Alo sa kap fèt la? Yo anfòm wi bòs la. Bon.
Fòk nou bay manti konsa. Chak jou wap relem ou dim konsa e wap pot kòb la vini ou konn bouda blan kòman li ye men blan chak jou ap relem bon ou konnen se sou kont li may mete kòb la misye ap misye ap relem chak jou m pa ka m pa sa pou m ta dil non fòk m ta dil non sa kap pase konsa. Monchè jiska mentnan kòb sa poum pwoblèm. La m poko jwenn li non poum ba ou.

Manno, gon jan pou ye monchè, gon jan pou ye frè m. Doudou bòs la, ou konnen, ou konnen lavi a kòman sa ye, bagay yo pa fasil pou mwen menn. Se yon moun ki te di m, li gon kòb pou ban m, li poko janm ka ban m kòb la. Bagay la pa fasil. Silvouplè, ou pa ka fè yon ti pasans pou mwen pou pita? Bon men pita, pita konsa a ki lè? A ki lè? Fò w mete m yon lè pase e pa fòt mwen, e pa fòt mwen menn.

Ok pa gen problem boss la.
Mwen ok map Mwen be ok map tann frèm. Fè sa rapid wi. Yeah. Mwen be ok frèm. Kap bay problem pou dat sa kay la pa pou mwen se mwen yo bay atente kay la pou dat sa. Non misye fèm pran epi pa pran pou serye epi ke pitit bondye e pitit bondye li. Kote wap domi fòw peye menn. Menaj e mwen blan wè e pòm blan wè e pòm pou koupab. Non m pa menm konsa mesye. Kote m pral jwenn kòb sa la vre? Sa se yon bèl istwa. Apre ke misye te fin pale ak mèt kay lan, misye te oblije chita pou l fè yon kontwòl. Paske li pa ka rantre lakay li san l pa rantre ak kòb kay sa paske mèt kay lan deja ap tann li. Misye ap kontwole l ap di Bondye, sa m pral fè pou m jwenn kòb kay sa? Misye dezole e. Misye ap kalkile kote li pral jwenn kòb kay sa, ki plan li pral fè menm. Li di, A, non, ban m lagè sa nan men Bondye. Te gen yon bon Samariten ki te sou wout lan, kote misye ap parèt, epi li vini sou misye dirèk paske l wè l chita. Li mande, li salye li. Li mande, Poko chita atè a konsa, frè m, paske ou konnen peyi isit. Moun pa lage kò atè konsa si pou mò sanble ayisyen se ayisyen li misye pale avèk li li di wi misye ayisyen e se yon kòp kay wi m dwe depi 3 mwa met kay la relem lap joure lap pale se vre kay la se pa pou li se reskonsab yo bay reskonsab kay la moun metan kay la lòt bò se yon blan li panse misye Touche kòb kay la se li ki gatel. Lèm ta diw sa frèm pa gen kote poum ale. Bagay madanm an dan mpaka al travay paske chaje imigrasyon sou wout yo kotem ta pral travay lan vrèman lwen. Misye di evre. Misye di oh sitiyasyon sa ou di vre paske. Lè w tande w nan kay ou pa kapab peye se pi gwo bagay pito pa jwenn manje paske ou goute yon dlo disèl men ou jwenn kòb kay kote w ap dòmi an pou w antre alèz e misye rantre panse lè misye rantre panse misye ap pale avèk li misye menm met men nan bouch l ap kalkile misye te gen yon kòb nan pòch li Li ta pral fè yon biznis. Yon ti biznis. Li gen biznis wi. Yon kòb li ta pral ogmante yon biznis. Kounye a, l ap pale ak misye. Li di, èske ou pa fè yon ti biznis menm pa fè soti? Misye di, a ou konnen ou pa ka pran lari a konsa akoz pa gen papye, pa gen anyen. Misye di, mwen menm tou, ou konnen sitiyasyon an kòman l ye nan moman la, nan afè papye sa bay pwoblèm vrèman vre. Li di, m konnen. Kòman sitiyasyon sa ye paske gen yon lè m te nan sa tou paske gen yon lè m pat kapab peye kay mwen kòman lè w pa kapab peye kay di Bondye pou w son ayisyen ki reskonsab li li pran pasyans pou ou men se te lòt nasyon kounye a misye ap kalkile misye gen yon kòb nan pòch li li di misye m ka fè w kado kòb la m ta fè w kado kòb la yon ti kòb m gen la wi men li di kòb la se pou m al regle yon bagay misye ap tande li. Misye ap tande li avèk swen. Li di, e wè bòs la. Li di, monchè, bagay yo pa bon pou mwen menm. Kounye a, wè sa misye ale, li rale kòb la. Lè l rale kòb la, li ta wè li tire ladan l, l al kalkile li ba misye tout. Li ba misye tout. Li ba misye tout kòb la. Li ta pral bay misye tout kòb kay lan e ki se 3 mwa, men kòb la te plis ki ki te plis ki kòb kay lan. Lè l ta pral li tire ladan l li kontre li bay misye, misye anbrase l, misye di mèsi anpil, misye di mèsi anpil. Misye di ou ban m kòb la vre? Li di a monchè wi m ba ou li. Kounye a, li di e wi. Kounye a, epi misye mande ki bò w rete, misye di m rete anlè a la wi. Kounye a, misye menm mande ki bò l rete. L di, A, nan apateman pa dèyè a la m rete. Mèt kay la deja ap tann mwen la. Kounye a, epi misye kontan, li vole, l ale. Ann suiv. E kote misye pral pèdi kòb la pandan l rale li? Suiv. Ann suiv ansanm. Silvouplè, fè nou kado yon grenn abòne, ban nou yon grenn pataj, silvouplè, yon grenn kòmantè, silvouplè.

Ebyen kob li tonbe kiyes ki ranmasel pou te bali se menm moun li fè malonet la depi nou pa gen pou yon moun lèl mande pou nou ba yon moun lèl mande nou pa fèl malonet.